Smile Ou ban m yon egzanp Anpil fwa paran w te konn ap pale w pou yon chwa ke w konn fè Yo konn pa gen rezon men gen anpil fwa lè yo di w sa yo gen rezon vre M te pran pitye pou ou Smile paske w te fè san fanmi. Mwen arive kite pwòp mennaj mwen poutèt ou menm. M vin pran w pou yon fanm seryez. Men kounye a gad nan ki eta w mete m siman pou m fè w kidnape m. Ou kriye poutèt mwen men tout sa a se te fo lanmou. Nèg yo tèlman bat mwen, lestomak mwen vin arive ap fè m mal poutèt ou menm siman. Kidonk ou vin lakay anndan, tout an wòb vin devan pòt anndan. M tou pa met pyo devan lakay an. Pou pou pou m gen kounye a la m pa konn kote ti bray la ye. Yo kidnape ti bray la yo mande m 60 mil dola. Bon malerèz tankou m kote m pral jwenn ak kòb sa pou m peye.
Ou pa bezwen pran pòz sezi w. Manman rizyèz ou ye. Se ou k fè yo kidnape l. Se ou k fè yo kidnape l.

Nou oblije pran l. Non e bon ide nou gen de sa non. Nou jis reflechi yon bagay nou di afè kidnapin sa ou konnen lap fè layi kounya. Afè kidnapin sa depi pa yon moun la e tout moun eveye kò e sanble misye la ap di nou kap mache nenpòt jan nan lari a. Ou konprann? Nou pa ka mache nenpòt lè. Nou ka ede w chache misye e zanmi nou li, nou ka ede w chache. Mpa kwè moun kapab kidnape Milot paske Milot pa.

Ah ou sot kanabra ou desann zayiti la m pa janm konnen. Non nou pot ko wè. M ta tande kèk ti bagay. Aayy ou pa pran nouvèl Milo. Ti nèg sa. Oh bon se pitit ou li ye ou menm ki pou ta banm nouvèl li. E sa m konnen. Men ti nèg sa yo pa do mwen m pa gen nimewo ou sa di m pa ka pale ake ou. Men ti nèg sa te soti pou l fè m fou. Sa k genyen.
Se pa tripotay pito. Paske ou konnen, menm si n lòtbò a, m konn pale ake w. M konn di w kouman ti nèg la, kouman l ye. Sa vle di ti nèg la te konn pale ake w. Lè sa a m te konnen l te renmen ake w. Wi, l te konn fè m pase mizè. Manje kòb mwen pou granmesi. Egzaktamente.
Men pwoblèm ki vin rive, l te vin jwenn a yon manman Dayila, yon manman doukpendoup nan kanton an la. Ti fi, ti fi ki rete anba. pitit kòmè pitit kòmè kamelèn nan li touyel? li pa touyel men bon mwen met lenpresyon se lik te peye kidnape milo paske yo te kidnape milo yo mandon pakèt lajan yo dil yo lagel men je pam poko wèl
awe sa sa kote fè avèk moun ki al kidnape milo monchè janm diw la manman dayila fin peye kidnape milo kote?
isove kite zòn nan paske mpa janm wèl ankò. ni li men m pa wè l paske ou konnen m te met Milot deyò m te di l kanta pou manman gran zepon sa l pap vin lakay an m nan akèy poutèt sa l tou pati se pran m te pran nouvèl l ap dòmi kay zanmi kounye a yo arive tou kidnape l monchè yo te ban m nouvèl li te kay kòpè a. Ti kòpè ki rete tou prè a lòt bò a. Men, m pa konnen si ki kote l ye kounye a, pa ki kote l ye. Pase l pa janm vin lakay m. Bon, m byen kote w vin la, petèt se ou ki te ka chèche jwenn ake epi ou ta fè m wè l yon dènye fwa si l pa t mouri vre. Pase se di yo di m yo te lage l, m pa kwè. Ok. M vin m prale, m p ap rete non. M panse m pral. Men kounye a w di m, jan w di m nan lè, ou vini pou w fè zafè ake l. Wap tou al kanabre avèl. Malgre l tap manje kob mwen ou vle pou m al avèl. Mezanmi m pran. Tout ti kob m genyen se li k manje yo wi. Ti bray sa se pa ti bray mande. Mwen m si w te ka fè afè avèl pou ta tou fèl kite peyi a petèt m ta gen espwa paske bagay yo pa bon pou mwen. Mèt sim pa gen lajan ui mèt se eskont m ta pran m fè kaskò pou li pase m gon ti bray la k rele jeral nèg sa fè kaskò yo byen trè rapid li ba ou. M panse map regle tout bagay. Enben pa gen pwoblèm.
Nap wè ankò. Ou mèt eseye mande nan kanton an la wap jwenn nèg yo wap mande epi yap moutre w li a si w ta wè li aprè wa vin lakay la ok. Enben ok m ale.
Pa gen pwoblèm pito. Nap wè.
Ok.

Wè yon bagay mte vini poum diw gen de jou sa men mte rale mpat k wè ou men kounya mwen vin retounen demwazèl lan ou te sonje a menm. Ki demwazèl misye ap palem la menm. Demwazèl ou sonje ou sonje ou pa sonje demwazèl sa kalabwa a kouzen an tap palem de li an. E pa pam ki di kalabwa epi kanada wi ex mennaj mwen mwen mka di ex monchè paske mpa renmen bon dat manzè pa relem frè

Lè m di w, men moun, moun nan parèt, li wè ou, li anbrase ou, li salye ou. Depi w wè l vini la, m gentan gen espwa la, l ap lage yon monnen nan men m. Men lòt manman gran zèpon an, sa y ap bay rele pou similye a, sa yon vye moun san ras. Ou pa wè tout li t ap demontre Milo li renmen, li renmen l. Ou pa wè sa l fè? Li peye kidnape li.
Li peye ki dam, m te pale, m te pale, l ap wè se pou byen l. Pafwa lè w ap pale timoun nan, l panse se pou mal li. E se devan l ap wè, se pou byen l ou t ap pale. Epi, monchè nou pap rete. Pase l te di mwen l pral chache kote l wè Milot, l ap tou rive lakay li. Fò m deja ale epi pou lè l vini pou l ka tou wè mwen. Ebyen an n al lakay l. Men cheri, sa ki vle menm?
Mwen la. Mwen gen on mwa edmi depi m tounen. isit.
Yo pa janm fè m konsa.
Valè m mal ou te fè m ou te vle pou m te. Apre sa, sa w regle menm? M pa regle anyen. Lòtrejou la, mwen wè papa w, li di m konsa, li mete w deyò, dèske w ap fè l pale, tou sa. Sa gen avè l?
Sèl sa l di w?
E ou pa l di m rès yo?
Bon, an n pale bay serye. Wap antre Ayiti ou pa fèm konnen? Epi ou lòt bò a ou pa janm relem ou pa janm ekrim? Yon sipriz mwen te bezwen fè ou. Yon sipriz? Bon, m te kite kay papam paske li tap fè degoutan. M te jis kite kay la. Men aprè yo te kidnape m. Kiyès ki te fè ou kidnape la menm? Yon demwazèl ki te zanmi m. Zanmi?
Men li mele ansanm avèk yon patnè ki rele Shaba, yo te kidnape m. Dako? Sa pral sou kèm tout bagay wi yon lòt fanm ou te genyen.
Wi, m pap baw manti cheri m te gen yon lòt fanm. Paske m te pèdi espwa nan ou menm. Ou pat rele m, ou pat ekri m. M te jis panse se kite ou kite m. E jiska prezan m pa met nan tèt mwen ke ou ansanm avè m.

Bon souliye cheri. Kòm aparans nou de. Sak fèm te renmen, mwen te renmen ansanm avèl, mwen te vrèman renmen li. Men kidonk, sa ki vin pase. Ou te vrèman renmenl?
Mwen te vrèman renmenl. Pandan se tan ou te avèl? Mwen te vin pèdi espwa sou li cheri. Kitem eksplikew. Li pat gen pyès moun ki te pou edel. Kidonk, nou jis renmen, bon. Ou te ka edel avèk kòb nou tap voye yo? Bon, m pa di sa a san pou san, men kanmenm li te gen yon ti pati ladan l. M panse l te renmen m tou, m panse m te ka fè vi ladan l. E l te demoutre m tou li te ka fè vi ladan l. Tandike l te gen yon lòt mennaj sou kote ki te toujou konn ap jere l. M panse se te jere vre men l te pran mennaj la pou oserye, pou bon mennaj li, tandike mwen menm m panse se mwen ki te bon mennaj li. Apre m te vin konnen l te gen yon moun ki t ap ede l, m pa t gen nan men m pou m te ede l. Ok, ok.
Kounya la ou wè se mwen ki pa gen rezon ou dwe al mande papaw padon. Mande papam padon pou kisa?
Se papaw li ye menm kel te fè tout bagay ou dwe al mandel padon. Men wap akonpanye m. Oh wi.
M panse lè ou fin mandel padon ou pi fin gen anpil sipriz pou ou. Se ou k konn ale. Eksplikem kelke sipriz konsa cheri. Lè ou fin mande papaw padon. Ann ale. Ann ok cheri.

Ti nèg la, se pa anyen m gate. Se pitanm m li ye. Sa vle di li gentan fèt, li fèt nèt. Se pa anyen m gate. Men se yon ti frekan l ap pouse wen. Paske a lèt de manman grèzèt ou an m t ap pale ou. Se li menm li mennen nan kay la la tout jounen. M di l m pa dakò. Paske m te gentan konnen l gen yon e nan nan peyi kouman rele a Kanabra. Kidonk, si ou ta di w ap regle yon bagay pou li. Poul pa pran kòb la poul bay manman Dahila sa manje epa sa mtap dil lal wè li men men fi a fin peye kòb kidnapel kounya l kite peyi mandem sil anlè sil atè mpa konnen kounya se poul wèl li ka te pran pòz sanwont li poul te vin dim monchè mgen rezon m men li wè sa wi li wè sa.
Monchè papa konn bagay yo sa te gentan fèt deja nou paka gatel. Kidonk, m konnen m te fè w anpil mal. Si sa fè m te fè w mal, m te kite kay la, m pa t mande w ekskiz, e ou t ap pale devan yon tifi tou, m pa t koute w. Monchè, m mande w padon, m pa bezwen resite sa k te pase. Kidonk. Mennaj mwen rantre, li gen anpil pwojè. M panse ke n ap rive jwenn ti Mimi an. Kidonk m te pran, wi yo te kidnape m, gras a Dye m lage. M panse n ap bay tout bagay sa vag epi n ap pa, n ap pale de sa k gen pou n vini, de le prezan. Monchè, se piton m wi. Menm jan labib di li, chèche sa k pèdi. Sa di mwen si m Doutchè m te santi m byen toutan w pa t lakay Lala se manti m ban Men Garry G la l ka dou pafwa lè m bouyi ti polo yo la m pa ka menm manje Pase depi m pa wè w nan kay Lala Doutchè m pa poze Men se sèlman dam sa k rele Simili a sa l pran plezi a twòp nèg nan kanton an m pa ta ka kite w al tonbe ladan l Se sa k fè m konn pale w pou l E gade sa l fè I peye kòb fin kidnape w Yo fin kadnape ou mete ou nan yon seri de kote yap mande ou lajan bon malere kou m ye kote ou konnen m ta pral jwenn a lajan sa yo se sa wi lè wap pale timoun yo pou yon fanm yo pa vle tande w sa se yon leson l ye pou tout moun pase kounye a yo fin kidnape w fanm nan pran pòz li renmen w ala e pa de kriye l konn fè je chèch a di ee m renmen milòt m renmen milòt apa kou l fè yo fin kidnape w la kounye a l kite peyi a l pati kounye a l lago nan w. Se pwoblèm nan sa wi. Men moun ki renmen w, l achte yon biyè sot Kanada, li vini, kounye a ou pa konn ki pwojè l gen nan tèt li pou ou. Se sa wi. Pou nou menm jèn fi k ap gade, se sa wi. Fò n met sa nan tèt nou. Lè manman nou, papa nou ap pale nou pou yon nèg, sa vle di fò nou pran egzanp. Nou ni jèn gason, fò nou pran egzanp.

Ah bon, e pa ou t voye m? Men mwen menm imedyatman fòk mwen gen dwa sa poum tal rele w lakay ou. Si m pa wè w, bon m di w, daprè 2 mwa m chèche, fè rad mwen tout seren lapli mouye m nan. E konsa e konsa w kanpe? Bon, m pa kanpe yon jan non, kidonk yo kidnape m, yo fè m konnen se ou ki te kidnape m, epi pou chache mwayen pou jwenn avè m ankò. Ou dèm nèg. Men poukisa wap di sa m pe kidnapew. Wi ou pe kidnape m. Eske w kapab fè m kanpe an fas moun sa yo di m pe kidnape w la. Li difisil paske menm nèg yo, nèg yo fin kidnape m yo lage m yo di m konsa se ou menm avèk Shabba ki peye pou yo kidnape m. Kidonk ou menm m pa ka nan vi ansanm avè w ankò. Li difisil. Men Milo pa kwè. Mwen kwè? Kòman nèg yo fè konnen w? Ou kwè m ap fè bagay sa? Wi.
Ki nèg sa yo? Eske ou kapab imajine e pou m kapab konprann nèg sa yo? Imajine m pa konn ki nèg, wap di ki nèg. Se ou menm avèk Shabba m konnen. Epi Papo k ap bay pwoblèm nan relasyon nou. Se yo m konnen. Kite m di w Swingy, poukisa w oblije fè de nèg? De nèg?
Ou te asepte? Paske m te vle w Pipo tou mwen menm. Hein? Dapre imilyasyon w t ap pran nan men papa w, ou te fin di m wi, kounya w oblije ap di pou l vin ap gen de nèg.
Smili, ou son bèl timoun, ou gen avni devan ou. E ki konsèy ou pral bay jenès yo, jenès la kap gade yo? Kidonk, de renmen an pa nesesè. Prefe yo konsèy l renmen, vo mye ke w ret ansanm avèk Shabba. Paske demwazèl la m te renmen ansanm avè l, sa gen, bon m paka raple m konbyen tan sa gen depi nou pat janm pale. Kidonk mwen te fè l mal tou. Sa vle di li pa t li, li pa t rele m, li pa t ekri m. Li chwazi antre Ayiti, kidonk pou nou te ka pedale ankò. Mwen eseye konprann li. E mwen menm mwen konnen m fè l anpil tò. E ou menm tou konnen m renmen w anpil. Malgre paran ap bay pwoblèm, vrèman vre, m te kanpe m te di m ap ret ansanm avè w. Men m wè dèfwa paran gen yon ti kras rezon. Youn nan rezon l genyen li pap janm asepte pwòp pitit li pou renmen avèk yon demwazèl epi pou demwazèl la ap fè lapli e lebotan. Byenke m pat tèlman pran nan sa men m vin jwenn yon konfimasyon. E yo di m konsa se ou k peye kidnape m. Alò, m ap di yon dènye pawòl. Mwen jis vle repanti. Gen anpil gason kap fè lap lele botan men mwen menm mwen vle parèt dife paske m se yon jèn m sipoze yon modèl pou pwòp gason parèy mwen kap gade m paske si map fè sa ki mal nan sosyete an monchè li pap bèl m ta swete ou pran men w paske medam yo gen je sou ou tou menm jan ou gen je sou medam yo fò w fè sa ki bon. Devan je medam yo. Kòman w santi w antanke jèn fi pou w ap gen 2 renmen? Li parèt mal, li parèt lèd. E mwen menm tou antanke jèn gason, lè yon gason fè l, yo toujou di gason an se jènjan jènjan. Non, gason an pa jènjan vre. Sa fè m di l pa jènjan, gason ki jènjan se gason ki gen yon sèl mennaj. Mwen, mwen jis vle fè l. M pa vle jènjan, men m jis vle fè respè tèt mwen, m vle gen yon sèl mennaj. Dakò? Ou fin pale?
Wi, m fin pale.
Ebyen mwen menm tou m ranmase, m ranse tèt mwen devan tèt mwen. Dapre imilyasyon m fin pran nan men papa w, papa w antanke. Frekan ap vin trete m mal trete m sa m pa ye pou ou jounen jodi a se sa w kanpe epi ankò te gen fanm kanada fanm ou gentan vini marye avè w m aprann tout bagay sa men Milo m pa bezwen konnen m ap pase anba tè pou m wè si maryaj sa kapab fèt devan je m nan m ap asepte nou kite men afè pou marye devan je m nan sa e chire l ap chire ou te fin asepte m renmen avèk Shaba nèk e pou m te ka okipe w pou m wè fanm ou an vini ou pran pòz mwen menm an verite m ap tann pou maryaj la se te pou fanm.

Bon bon m di w.
M gentan ba w kote mesye sa. Franchman. Mesye sa bon. Sou w menm. M ba l kanmèm. M pa janm bliye sa k te pase a. Non cheri men fò w ka bliye l. Men kounya m ba w tout tan m. Fò w ka bliye l cheri. M pa dèyimwazèl la ankò.